Bonsoir tout moun! Jodi a nou vini avèk senkyèm videyo nan ansanm 5 videyo ke nou te pwomèt sou tèm 1804 Est-il issu du Vodou? Donk jodi a videyo sa pral separe an 2 pati, nan yon premyè pati nou pral fè yon rapèl brèf de kisa lòt 4 videyo te gen ladan e nan yon dezyèm pati nou pral pale sou Christ Mars e vizyon ke l te genyen de revolisyon ayisyèn nan. Pou ki rezon? Paske lè Duvalier te di ke 1804 sur du Vodou, se te Price Mars ke l site kòm referans. E se sa ki te ba remake li a pwa. Si yon jèn ayisyen ta mande mwen èske l dwe pran tan l pou l li François Duvalier, m ta di l non, c'est un penseur médiocre, yon gwo diktatè an deyò de sa, men an tan ke penseur pa t gen anyen de ekstrawòdinè ladan l. Men Jean Price Mars se yon lòt ka. Se yon bon eridisyon ki vast, gen yon analiz ki trè pridant, ki trè elabore tou, ki pran an kont tout pwennvi kontrè ki kapab genyen e ki pran tan l pou li elabore dè zagiman kont yo. Donk près Mars nè pa nenpòt ki. E li gen yon gwo enfliyans tou sou sosyete ayisyèn nan. Donk se pou sa ke se près Mars ke n ap diskite. Viraj 180 degre. Pi bon fason pou mwen kòmanse video sa a se petèt pa rakonte yon istwa relativman pèsonèl. E lè m te jèn gason, m te nan ventèn mwen, e tankou tout jèn Ayisyen, m remake nan peyi a jodi a la, mwen menm tou m te kwè ke se te lvodou ki te ban n lendepandans, se vodou ki te ban n lalibète. Pwoblèm ki te poze pou mwen, se ke m pa t janm ka rive konprann ki jan sa te fèt. Donk mwen kòmanse pa li liv sou le vodou, bagay la toujou pa klè pou mwen. Dans un dezyèm tan, m te vin al travay andeyò nan pwovens e alakampay avèk de peyizan ki tout se vodouyizan yo ye, mwen te konn pran tan m pale avèk yo pou mwen eseye wè ki jan yo reflechi etsetera kòm vodouyizan. Non sèlman m pat janm ka wè anyen e ni nan liv mwen te li, ni nan jan moun yo te pale avèk mwen ki te ka bay sa m te li sou revolisyon ayisyèn nan, paske m te fè kèk lekti sou sa avan, Men, mwen gen lenpresyon ke panse sa m ekspoze a li a, atravè moun yo ke m tande a e liv ke m li yo, li ta pito vle bay le kontrè de sa m te wè a, de sa mwen konnen mwen li sou la Revolisyon Ayisyèn. Donk, sa pa retire konviksyon m ke se le Vodou ki bay lendepandans, men, Mwen panse senpleman ke se mwen menm ki poko konprann. E an 99, 2000, m te kòmanse ap travay sou yon liv istwa Dayiti, m te Ozetazini, yon liv istwa Dayiti an anglè, pou ti Ayisyen yo nwo a. E se lè sa ke m deside, bon, pou yon twazyèm zòn de rechèch pou mwen fè, il fo ke mwen kòmanse gade kounye a nan istwa nou tout kote ke Vodou a parèt. E se lè sa ke m fè yon gwo desepsyon, paske w ap chache Vodou tout kote, ou pa jwenn li. Les rares évocations de Vodou ke w jwenn, Se yon bagay banal ki pase o debi revolt la ou jwenn ke jan Biassou te konn gen you no ti skelèt nan yon foli bagay konsa epi apre sa bon kolonèl Malenfant te al fon ekspedisyon li rive sou moun yo epi l wè ke moun yo te mete yon seri de amilèt deyò a ke yo te panse ki t ap anpeche ke twoup yo rive etc.

E se asoumwa la ke m kòmanse fokis sou chache konnen ki kote pawòl sa a sòti, ki baz ki genyen. Paske yon moun tankou Madio pa egzanp, pale de la reyinyon Mòn Wouj, li pa janm di anyen sou onkenn seremoni vodou, sou onkenn Bwa Kayiman. Donk, e se nan rechèch sa yo ke mwen tonbe finalman sou David Guélus. e ke mwen reyalize ke se 4 tèks ke m te wè yo sèlman ki genyen, e mwen te gen aksè a 3 ladan yo nan sèten sans, paske m te rankontre Erol Tumèl la deja, e se lè sa ke m al chache e dènye a ki se te e Antwàn, Antoine Damas. Donk se sa ki fè ke premye videyo a se te dabò yon rapèl ki itilize sous istorik valid, akseptab menm pa les historiens les plus rigoureux. Sa te bay premye videyo a kòm demonstrasyon. Mentnan, yon istoryen ayisyen k ap pale avèk ou ann Ayiti jodi a la nan radyo, ou ka tande y ap voye monte sou Bwa Kayiman. Men, si y ale nan yon kongrè entènasyonal kote yo gen dotre istoryen ki konnen revolisyon ayisyèn nan e ki pral pale, w ap kwè yo pa pale twò fò de sa. Rezon trè senp, yo ka blofe nou. Si y al fè sa nan yon reyinyon kote moun konnen la revolisyon ayisyèn, nan yon kolòk entènasyonal, yon bagay de se jan an, ap gen pwoblèm paske y ap pral mande yo sou ki baz y ap rakonte sa y ap rakonte yo. Donk se sa k fè ke depi 91, apre Léon François Hoffmann fin ban nou kout verite sa a, e si w tande moun ap pale, y ap pale de yon mit. Ok, donk sè le mit fondatè. Men, nan dezyèm videyo a, nou te wè ke mit lan tou gon pwoblèm ladan. Paske yon mit gon reyalite. Yon mit, e jan blan an ta di l, li true to life. Sa vle di ke li vrè pa rapò a lavi. Evenman ke l rakonte yo gendwa pa strikteman vrè, men yo alinye yo, 1 avèk dè evenman ki reyèl, E 2, yo vrè pa rapò a sa yo anseye w sou lavi. Kòm se yon egzanp tankou Jeanne d'Arc, sa li rakonte w sou kesyon kouraj li, menm kan yo pa ta vrè, yo rantre nan sa yon moun kourajè ta fè vre. E, lè yo rakonte bagay ekstwòdinè ke l fè, mirak ke l fè, se pwolonje yo pwolonje lide de yon kretyèn ki fè dè choz ekstrawòdinè. Istwa rete reyèl. Nan ka Bwakayiman, nou gen yon mit ki a pwoblèm, premyèman paske li ekskli lèzòm de listwa, se san kochon an ki te fè nou gen kouraj pou n pran libète nou, epi apre sa, se yon mit k ap evolye vè lè tenèb. Apre sa, se te yon sakrifis imen ke nou te fè, e finalman, jan m montre nan dezyèm videyo a, gen yon nèg ki pa pè rete kareman nan radyo, nan yon emisyon osi prestijye ke Le Point, Paul ap eksplike ke se finalman. Dyab ki te rantre sou nou an. Se lè demon, se te yon bagay demonyak li te ye lè l te fè revòlt dezesklav la. Donk, se demon an ki te ban l lalibète. Donk, se kèlke choz ki ta vle di ke nou dwe rekonesan anvè lanfè a, ki se yon bagay ki ekstrèmman grav sa l di a. Mentnan, an jeneral, Ese moun ki cho cho dèyè tèz vodou ki bay lendepandans lan, yon tèz ke nou konnen ki fos kounye a la. Men, moun sa yo, an jeneral, gen yon ostilite anvè legliz katolik. Bon, mwen obsève ostilite sa a lontan, men, e te gen yon bagay, lè m tande, epòk m te nan lagoch, tout pawòl sou legliz ki reyaksyonè, ki te konn sipòte lesklavaj, gen, gen yon bagay ki pa t janm ka fè sans pou mwen. Se te sa m te etidye lekòl lè m te timoun, asavwa ke, Yo fè masak dè Fransè an 1805. Lè nou fin pran peyi a e ke nou deside masakre Fransè yo, dans un premier temps nou masakre les hommes. E daprè sa Madio di antouka, e son bagay ki fèt avèk les cris de joie, yo te tout Ayisyen te kontan fè bagay sa. Nan yon dezyèm pati, yo retounen ankò epi yo sakrifye les femmes et les enfants. E toujou daprè Madio, son bagay ke popilasyon an pat dakò avèl. Sòlda yo fèl pou yo te obeyi. Men, tout moun fè tout sa yo kapab pou yo sove yon maksimòm de timoun e de fanm fransèz ke yo te kapab. E se tè bo! Se byen! Sa montre ke nou te rete moun, nou te gade imanite nou malgre 300 zan esklavaj yo. Sepandan, lè prèt, ou gen enpresyon kòmsi lide de touye yo a pa t janm pase nan tèt pesonn. Yo te twouve sa etranj, si Legliz te sipòte lesklavaj a sou pwen, Ki sa ki esplike bòn dispozisyon sa yo anvè lèprèt? Ki sa ki esplike ke sa pa janm pase nan tèt pesonn pou yo touye yo? Oke, alòske se pa t pè n te pè anyen. Mentnan m te ka konprann sa sou Tousen Louvèti, ki te yon gwo katolik pratikan, men pou Desalin, pou Lenwa òdinè, ki sa k te pase? E se sa ki fè ke mwen te enterese al gade nan legliz katolik ki jan l te konpòte l vre avèk esklav yo. E se sa ki te bay twazyèm videyo a ke nou te wè, kote ke nou pase sou ka plizyè prètre, ki konpòteman yo te genyen pandan lesklavaj, e ki konpòteman ke yo te genyen apre la revolt jeneral dè esklav, e pandan la revolisyon byen sur. Poukisa anpil nan yo te ka rete nan peyi a apre sa? Se paske yo te alye avèk nou, paske anpil nan yo te sipòte nou. Anpil nan yo te kite blan parèy yo pou yo te rete avèn de preferans avèk zansèt nou yo. Donk sa retabli omwen la verite kont tout moun kap plede repete san okenn baz istorik solid ke legliz katolik se te sipò lesklavaj e ke le krisyanis se lesklavaj. Bon, mentnan katriyèm videyo a. Se yon retou ki fèt sou la revolisyon. Paske, youn nan pwoblèm ki genyen nan ansèyman revolisyon ayisyèn nan nan lekòl, sèke yo fè timoun nan fè le mouvman dè blan, le mouvman dè zafranchi, le mouvman dè esklav, e timoun nan pa toujou konprann egzakteman ki sa k ap pase nan sosyete a vre. Gen de fè fondamantal tou nan evolisyon istorik nou ke timoun nan pa aprann. Donk, mwen te estime ke fòk mwen te bay yon ide de egzakteman ki sa k te pase pandan revolisyon an, ki pwoblèm ki te genyen, ki pwoblèm ki te rezoud, e ki jan yo te rezoud. Donk sa te bay katriyèm videyo a, e jodi a se senkyèm nan. Mentnan, apre rapèl sa a, n a pral vire sou yon dezyèm pati, ki se eritaj ke yon moun, yon pansè kolosal di ventyèm syèk ayisyen, Jean Price-Mars, kite pou nou. Lè Price Mars retounen ann Ayiti a la fen de 1916, li rantre an plen okipasyon amerikèn. E lè li rantre, li jwenn yon peyi, jan li eksplike l la, ki an dezawa. Sa vle di elit entèlektyèl, ekonomik peyi a te pratikman pèdi. Yo pa konnen ki sa pou yo fè. Yo kòm dezakse devan.

Donk, sa vle di sitiyasyon an te reyèlman grav. Nou te pratikman ap afese n sou tèt nou devan reyalite okipasyon amerikèn nan. E, a se moman la, Rasmus pran yon desizyon. Li pran yon desizyon pou li non sèlman relve moral nou, mwen te ka di nan yon sans, men, enpe tou pou li kòmanse montre nou egzakteman ki pwoblèm ke nou te genyen,

Donk, sa li idantifye kòm prensipal pwoblèm lan, li pa twonpe l vrèman. Efektivman, non sèlman nou toujou gen sitiyasyon sa a, men alepòk, li te pi grav toujou. E Ayisyen ki te nan elit yo, se te moun yo ki te konsidere yo kòm etan de ti Fransè kolore ki pale fransè, ki eseye evite aksan ayisyen, etsetera, etsetera. Youn nan bagay ke Price Mars pral fè pou li te retire mantalite sa a, pou li te konbat li, li kòmanse pa fè yon travay de revalorizasyon de la culture populaire haïtienne, kilti peyizan yo, ok, les danses, le folklore, la musique, kòmsi ki sòti nan andeyò yo. Li retounen menm nan ensepalalong sou de kesyon tankou maryaj, ki jan sa pase, pou li montre ke finalman se de bagay ki ase elegan e ki anpren de valè ki merite respè. Mentnan, pa la menm okazyon tou, li, toujou nan ensepalalong, li fè yon revalorizasyon de Lafrik. Ok? Donk, pou nou pa wont ki kote nou soti. E, evidamman, ladan, gon revalorizasyon tou di Vodou. Mentnan, èske sa te fè nou byen? Wi. Près Mars, atravè travay sa a, te fè nou, nou menm, pèp ayisyen, ekstrèmeman byen. Li te fè nou, anfen, anpil byen. Menm lè m pa dakò ak tout sa Près Mars fè, tout sa Près Mars di, men sa li te regle yon pwoblèm enpòtan pou nou. Se depi lè sa a ke nou kòmanse degende, ke nou kòmanse sispann pran tèt nou pou de ti fransè kolore. E si gen yon moun ki bezwen gen yon ide nan ki eta ke nou te ye, m ap konseye yo li prefas ke Roger Gaillard ekri pou Un Support à la Langue lan, e pasaj kote li pale de Auguste Magloire e ki repons Auguste Magloire te bay Jean Price-Mars. E wap gade l e wap konprann ke avèk yon elit ki reflechi konsa, yon peyi pa gen okenn kote l te ka ale sinon ke vers la mort et la déliquescence. Donk Près Mars fè n enòmeman de byen. Se lè sa ke nou vin libere pa rapò ak pwòp tèt pa nou. Ti bagay ke nou te gen ti vis fè bagay vodou pa anba, men nou pat janm nou ap viv nan manti pran pòz nou pa nan anyen, se katolik tou ke nou ye, e tout bagay sa yo ale. Byen sur li kite pwoblèm pou nou ke vodou a vin pwan enpòtans ke l pa merite, sètènman, men sa te fè nou anpil byen. Nou vin pi onèt ak tèt nou. Gen plis verite k antre nan sosyete a. E gras a sa gen anpil pwogrè ki fèt. Se gras a Price Mars ke ou ka gen Ibo Lele, ou ka gen Djoumbala, 2 gwo biznis ki pote non de ce genre. E se gras a Jean Price Mars tou ke yon bagay tankou tanbou rantre nan legliz, ke yo kòmanse itilize ritm ayisyen ke yo pran nan chante vodou yo pou yo chante chante legliz. E se gras a Price Mars tou, se menm mouvman ki mennen de bagay tankou Boukman Eksperyans ki ban nou de sipèb mizik, etsetera. Donk, Près Mars ap fè enòmeman de byen a sèt sosyete. Sepandan, avèk tout itilite sa a, te gen yon pri ki pou te peye. Paske, se yon apwòch ki ekstrèmman diferan ke nou te konn genyen de tèt nou ke Près Mars bay. E youn nan kote sa k pral pase ke mwen pa dakò avè l, Se lè Près Mòs retounen nan istwa nou e ke Près Mòs pral eseye konprann ki kote sa a sòti. Se la a ke m panse ke Près Mòs kòmanse fè yon travay ki erone. Li pa wè la revolisyon ayisyèn kòm tèl. Ofèt, m pa kwè Près Mòs janm itilize lekspresyon revolisyon ayisyèn. Lè li fè l retounen nan le pase, sa li wè sè ke sa l t ap obsève devan l lan se tankou yon senp pwolongasyon de sa ki te gen nan la sosyete de Sendomeng. Kòm si pa t gen okenn ripti ki te janm fèt. Mentnan, pou moun pèsevwa l konsa, il fòk ou admèt pa t gen yon revolisyon pratikman. Presnòs pa janm di ke pa gen yon revolisyon, men li pa janm pale de sa.

des anciens maîtres par de nouveaux maîtres avèk yon retour partiel des anciens maîtres paske gen kolon blan ki te tounen sou plantasyon yo. Donk, pa t gen yon revolisyon vrèman. Pa t janm gen okenn chanjman e se sa ki esplike ke sistèm lan kontinye, li kontinye jiska 1915. Mentnan, mwen ka konprann ke yon moun ki pa konn istwa nou, gade de opoze sa yo, epi li konkli ke pou ke yon bagay dan le pase, yon bagay dan le prezan sanble konsa, il fo ke pa t gen ripti antre yo. Men, lè m ap li Bryce Marceau, m rann mwen kont ke li konn ase levenman pou l te rann li kont ke sa li di a pwobableman pa vre. Paske finalman, se pa vre ke pandan revolisyon an, nou te gen yon sistèm ki pa t anyen dout ke yon esklavaj degize. Se pa vre ke avèk Toussaint Louverture ou te gen yon retou a lesklavaj. Mentnan, nenpòt ki moun ki li les proclamations de Toussaint Louverture ka rann li kont ke yon mèt desklav pa ta janm ka pale konsa jan Toussaint Louverture te konn ap pale, si se te lesklavaj li te retabli. Men ke nou gen des evenman istorik ke nou ka pote kòm prèv ke non sou la revolisyon ayisyèn. Pandan peryòd deksperyans Toussaint Louverture la, donk de apeprè 95-96 jiska 1802, te gen yon libète reyèl nan peyi Dayiti, menm si ansyen esklav yo ki te vini dè kiltivatè, pa t aksepte sistèm lan a san pou san. Men, yo menm pou kont pa yo, yo pa t pran l pou lesklavaj. Paske si w pral di ke lesklavaj te rete, ke se te yon esklavaj degize li ye, premye moun ki pou ta konnen ke yo toujou an esklavaj, se ta ansyen esklav sa yo. E nan pral site de evenman istorik ki montre ke se pa t leka. Premye evenman istorik ke m ta renmen site sou sa, pou montre kouman ke se pa t vre, se eksperyans yon naturaliste ki te viv Sendomeng e ki te viv pandan peryòd debakman franse yo, E de Courtil ki te vizite yon abitasyon e ki ap pale de kouman ke rejim nan te ekstrèmman rilaks sou plantasyon an. E se youn nan endikasyon ke nou genyen ke sou Toussaint Louverture, malgre tout règleman sovaj ki te genyen yo, dan la reyalite, bagay la pa t di pase sa sou rejim nan. Mentnan, gen yon dezyèm fè istorik ke nou genyen pa egzanp, ki fè n te konnen ke moun pa t panse alepòk ke te gen esklavaj. Sè ke te gen Klèvo ki rete yon lè. Apre le debakman de twoup fransèz nan Sen Domeng, Tousen te fin ale deja, e Leklè te kòmanse ap fè dezòmeman, epi pawòl retou de lesklavaj ap pale. Yon lè, Klèvo rete devan tout ofisye fransè yo pou l di ke si m ta vin si. ke tounen Franse yo tounen la se pou n vin retabli lesklavaj, m t ap tounen brigan toutswit. Paske se brigan ke Franse yo te konn rele Nwa ki t ap reziste yo alepòk. So, misye di ke si l ta si ke se pou lesklavaj, li t ap tounen brigan. Ò, pwobableman yon nèg tankou Clerveau poukont pa l pa t janm esklav. Men li te stil pa dakò. se te de moun yo ki te pwòch Toussaint Louverture, li te toujou pa dakò ke lesklavaj retounen, menm si li menm pèsonèlman li pa ta pral soufri l. Twazyèm evènman ke m ka site, se sa ki te pase aprè lafè Moïse. Si nou sonje byen lafè Moïse, se te yon neve Toussaint, li pa t neve l vrèman, men ki te tankou neve l, ki te leve l tankou neve l. O non li, yon pakèt cultivateurs de la plaine du Nord te revòlte yon lè, se te an 1801, apre konstitisyon Toussaint an. Epi yo touye blan epi yap rele aba etc viv moise epi aba lesklavaj bay mesye jan mèt nan evidamman tousen itilize la represyon kristòf ale desalin debake yo kraze revòlt la men madi rakonte yon sèn apre sa kote ke yo mennen koupab yo sou la plas piblik okap e yo pral egzekite yo e tousen avanse poukont li nan mitan nèg yo. Epi Toussaint move kon w kong li telman move ke bouch li ap kimen. Men mwen wi, men neg sa a wi yo di ki te vin retabli lesklavaj la. E yo di w ke tout neg rete tet ba. Apre sa li deside ou menm tire tet ou. E neg la soti dan le ran e li senpleman tire tet li. Se ki vle di w ke youn nan yo pa sonje pou yo ta vire l kont li. Se yon bagay psikolojik ki ekstrèmman enpòtan, paske li montre ke yo te konnen byen ke menm lè yo pa t renmen sistèm la e ke yo te anvi ranvèse l, se pa t lesklavaj. E ke pawòl lesklavaj sa, se pa t yon pawòl pou yo te pale. Yo konnen yo te fè nou enjistis. Dènye evenman istorik ke m ap site sou sa, se yon enfòmasyon ke m pran nan Le Jacobin Noir de Cyril Lionel James. E James rakonte ke nan zòn Jiyè 1802 yo konsa, e yo fin retabli lesklavaj a Lagwadloup. Epi gen yon bato ki soti Lagwadloup e ki pase Okap, e ki te gen ladan de esklav rebèl ke yo te pran, ki te nan bato a kòm prizonye. E il sanb ke pandan lanwit, plizyè ladan yo lage kò yo nan dlo, yo naje, yo soti. E lè yo rive sou la terre ferme, Sendomeng, yo kòmanse bay nouvèl la ke yo te retabli esklavaj Gwadeloup. E James di ke se lè sa a ke enzireksyon an vin jeneral. Se lè moun yo konnen ke yo al Gwadeloup, yo retabli lesklavaj, donk pwobableman avèk dezòmeman sa k ap fèt la, se sa yo pral fè la a tou, se lè sa a ke tout pèp la leve kanpe. pou l goumen. E se lè sa ke Fransè yo rann yo kont tou ke yo pa p gen gè la. Mentnan, pou ki sa? Si yo te ann esklavaj, si pa t janm gen okenn chanjman, pou ki sa sa chanje? Mentnan, Mwen vle pran yon dènye refleksyon sou kesyon an. E pou m pran refleksyon sa a, mwen vle pran yon dènye sitasyon e Price Mars, kote l ap reflechi sou kisa ki fè yon nasyon fort lè li sibi yon envazyon etranjè e ki pèmèt ke l reziste. Lorsque ce peuple, donk yon pèp ki divize lakay li, yon pèp ki sibi yon envazyon, lorsque ce peuple se trouve divisé en des parties à peu près distinctes, la classe dirigeante se désintéressant du sort des masses,

Chak pati ladan yo ap gen dèzenterè patikilye a yo menm e yo pral jwenn fòs etranjè la e fè alyans avèk li an fonksyon de sa kont lòt pati ki nan sosyete a. Sepandan, Ayiti sibi 2 envazyon etranjè. Premye envazyon etranjè ke pèp sa a, peyi sa a, menm si li pa t ko rele Ayiti alepòk, te sibi, se envazyon franse yo an 1802 pou retabli lesklavaj. Se la premyè envazyon. Envazyon sa a, Ayisyen yo repouse l avèk siksè e yo ranpòte laviktwa. Dezyèm envazyon ke Ayisyen sibi, se envazyon de l'occupation américaine an 1915. E nou pa t ka fè anyen kont okipasyon sa a. Bon, Chalman e Pera te fè de twa ti zagrebay, men se pa t anyen serye. Pa t janm gen yon rezistans ki te menase okipasyon an vrèman. Donk, kesyon m pou Price Mars, kouman w eksplike, ke yon sosyete ki te divize a se pwen, sosyete ki te sou Toussaint Louverture la, te rive fè feso komen sa a ke l ap pale a la a kont lenvazyon. Si nou te divize, si anyen pa t chanje, si lesklavaj te kontinye, si yo pa t gen okenn rapò avèk lelit dalò, sa vle di Toussaint, Sèl Jinero, etc. Si pa t gen okenn rapò de se jan, Ki sa ki eksplike ke ansyen esklav sa yo ki te vin dè kiltivatè te fè yon koz komin avèk elit la, Klè Klèvo, lè Desalin, etsetera, pou yo te repouse envazyon an? M panse ke sa a se pi gwo prèv ke yon moun ka rale pou montre Prince Mars ke li twonpe l. Donk, sa mwen te vle fè lè mwen retounen sou kesyon Prince Mars sa a, se demontre ki pèsepsyon ke Prince Mars te gen de la Revolisyon Ayisyèn ki fè li ka wè Finalman, ke se le vodou ki bann lendepandans. Price Mars pa t gen bon jan enfòmasyon vrèman sou seremoni Bwa Kayiman, li te gen kèlke detay, ofèt, sanbletil, li te gen aksè a tèks Hérard Dumesle la, men li pa t menm konnen kiyès ki te ekri l, sanbletil, paske l pa site referans yo. Donk. Price Mars pran, 1, seremoni Bwa Kayiman an pou plis ke l te ye, se la premyè choz. Dezyèmman, Prasmos, puiske li wè ke tout revolisyon ayisyèn nan pa t anyen dot ke yon kontinyasyon de lansyen sistèm esklavajis, then, si te gen yon evenman ki te kondwi a liberasyon nou, se te premye eksplozyon sa a. Men si yon moun gade la revolisyon ayisyèn dan sa totalite, ki wòl ke Eta a te ranpli, ki wòl ke nasyon an te ranpli ladan, yon moun ap rann nou kont ke nou pèdi lè nou ekskli wòl elit sa, wòl yon moun tankou Toussaint Louverture e travay li. Lè nou pèdi sa, lè nou retire sa nan istwa Jean Price Mars fè l la, nou pèdi chans pou nou te etidye nan istwa nou la sèl eksperyans de gouvènans efikas ke nou janm genyen nan peyi sa a. Price Mars reyalize ke Toussaint Louverture se te yon jeni politik, men sa pa janm pase nan tèt li pou li di tèt li, men yon jeni politik te ka bay mye ke sa. E se pa inik fwa ke Price Mars fè erè sa. Menm jan tou, nan yon kritik ke nou ka li nan yon liv ke m ekri ki rele 40 kesyon e 40 repons sou lafwa katolik, Quo Vadis, 40 kesyon e 40 repons sou lafwa katolik, mwen gen annanèks yon chapit kote m ap diskite sou. Lamoral e Jean Pressmans ki kote l twonpe l sou kesyon moral la. E se menm erè a l fè toujou. Li admèt la supériorité de la moralité chrétienne san li pa admèt nesesèman ke puiske se yon moral ki siperyè, poukisa n pa adopte l? Donk, se te pèsepsyon sa a de revolisyon sa a, yon pèsepsyon ki pratikman ekskli tout sa k te genyen de revolisyoner dans la révolution, ki pèmèt ke Price-Mars abouti a yon konklizyon ke yon medyòk tankou François Duvalier te byen kontan ranmase, ke 1804 est issu du Vaudou. 1804 n'est pas issu du Vaudou. 1804 se le pwodui de yon revolisyon ki te planifye pa yon élite, E son revolisyon ki te pran moral li esansyèlman dan la kilti kretyèn. Ofèt, li te menm ostil pou vodou. Donk, nou dwe Price Mars anpil, men nou pa dwe swiv li sou tout sa l di, paske sou pwen sa a, li twonpe l. Alaprochenn! Ke Bondye avèk nou.